An nou fè yon ti rapèl non kote n soti, nou te soti yon kote ki te premye janvye pou n rive jodi an 28 desanm 2025, sa ta vle di nan 3 jou ane a fini e nan 3 jou ane a fini si n ta pran 24 avril pase nan ane 2024 la nou ta di manda cpt a nan anviwon 36 jou pou n pi presi nan anviwon 5 a 6 semèn se fini. e tout bagay yo te sou plano a, tablo a, yo te wè pwoblèm yo, yo ta pral rezoud yo, bagay yo anpire. Ou menm kòm aktè politik, kòman ou wè sa? M kòmanse avè w, konsa. Bon!
La, si m byen konprann ou, jan w te di l nan debi emisyon an, ou nan yon dinamik pou pale de yon bagay ke yo rele bilan. Prèske yon bagay konsa n ap gade, pozitif ou negatif. Bon, si n ap pale de bilan nan domèn jesyon piblik e gouvènans piblik, nou gen de bagay ke n ap chèche. N ap chèche dabò pou nou evalye pèfòmans tout moun ki te gen responsabilite a yon nivo ou a yon lòt. E n ap chache tou dezyèm volè kesyon bilan nan gouvènans e jesyon piblik, sa yo rele redisyon de kont. Nou te ka rele l, nan yon langaj pi teknik, jijman de kont ki se responsabilite Kou Siperyè dè Kont e di Kontansye Administratif. Paske lè nou nan jesyon piblik. N ap pale de yon ansanm daksyon ki te dwe defini apati de politik piblik. E jodi a, efektivman, de janvye a dat, nou te dwe wè ki sa sa pote. Ki chanjman sa pote nan lavi popilasyon an? E kisa sa vle di tou pa rapò a ansanm de responsabilite ke mesye dam ki gen responsabilite o nivo leta, o nivo pouvwa egzekitif la te bay tèt yo? Donk, nou konnen atravè akò avril 2024 ki te debouche sou kreyasyon. fòma egzekitif sa a, te gen yon dekrè ki detèmine òganizasyon e fonksyònman cpt a e atravè li yo te bay tèt yo de liy daksyon, de liy de responsabilite ki nan moman te reponn a bezwen popilasyon. Donk te gen yon ansanm de bagay yo te di yo ta pral fè. pase pa retabli otorite de leta, sekirite, konferans nasyonal, konstitisyon, redresman ekonomik, kreyasyon denfrastrikti, chanjman vi moun e eleksyon. Donk jodi a, si ke nou dwe pale de bilan, nou fèt pou nou gade. Chak bagay sa yo, kiyès ki te gen responsabilite e nan ki nivo. Donk, tout bagay sa yo, pou kapab abouti a bilan, yo te dwe fè objè de fèy de wout de gouvèneman. Pou yo te responsabilite, responsabilize ansanm enstitisyon yo, atravè lidèchip yo, nou wè ministè yo, ki jodi a, efektivman ta ka pèmèt ke ou fè yon bilan. Men, nou menm, lè nan, nou te deyò, nou t ap swiv, nou t ap gade, e nan dinamik e sa nou rele opozisyon konstriktiv, se sa ki mobil mouvman politik nouvèl oryantasyon. Depi bagay la bon, n ap di l bon, lè l pa bon, n ap di l pa bon, e men ki jan li dwe bon. Donk, lè n ap gade, an fen kont, e Makenson, Nou kapab di 2 janvye a jodi a. Donk konsta a li pa lòt bagay ke yon konsta dechèk. Paske absans de lidèchip de gouvènans o nivo de cpt a ki gen responsabilite sa a e absans de lidèchip, de gouvènans piblik o nivo de primati a, Premye Minis la ki gen responsabilite des actions du gouvernement, mennen nou di otomatikman jodi a nou nan sitiyasyon kote ke nou menm nan yon apwòch syantifik pou n kapab fè yon bilan. Nou pa menm ka rive evalye. yon minis oubyen yon ministè, paske ni mwen ni ou e tout popilasyon an rann yo kont de sa, nou pa t konnen ki sa yo te mande pou yo fè. Pa t gen fèy de wout, donk malerezman depi 2021 se konsa bagay la ye, fonksyonman pouvwa egzekitif la li ramne a primati e ministè de lekonomi e dè finans. Vwala, nou menm se lekti nou de sitiyasyon an. Ok PM.
E Gaby, ou menm kòm je, kòm, pèmèt mwen di jèn wi, jèn, se pa rapò a nou 2 a, men se yon grenn responsab e ki fè psikoloji, nou sot pase 24 desanm, nan menm lojik bilan, sa gen 1 an depi ansyen minis sante piblik doktè te deside pou l al louvri. Lopital jeneral, katastwòf, li fini an katastwòf, moun pran bal, moun mouri, jounalis pran bal e jiska prezan gen moun lopital ki genyen sekèl sa yo sou yo. Du pwen de vi psikolojik, ki efè ou panse sitiyasyon dezastrez ke PM Lapin sot moutre la a e ak sa n ap viv la, ki konsekans ou wè l ka genyen an tèm de bilan dega sou moun k ap vini nan ane 2026 la? Bon, m panse gen yon tèks biblik ki di sa, sa yon moun simen, se sa wap rekòlte. E m pati sou baz sa pou m di, sa nou genyen jodi a la kòm m te ka di fyasko an se ki konsène sitiyasyon ayisyen jounen jodi a, li pa yon bagay ki ka etone nou dan la mezi ou tout sa k tap fèt di pwen de vi politik, bò kote moun ki ap dirije yo, nou te ka pa prevwayans. e panse se la lap mennen nou. Men banm sezi okazyon an pou m felisite chak moun kap swiv emisyon Dyaloge jodi an pou rezilyans yo paske sa k genyen la nan peyi an te ka pèmèt ke pyès moun pa oze pran lari ke se swa pou rantre oubyen sòti Pòtoprens oubyen nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan doun manyè jeneral e san konsidere Anpil lòt kolektivite ki pa nan zòn metwopolitèn nan ki ap atake pa de gang zame, ki gen de moun k ap veritableman kouri kite kay yo, pèdi sa yo te genyen. Donk, netès pa yon prèv de rezilyans, jodi a ou te ka genyen de ka ki pi grav. Men se paske pèp ayisyen an swa, se yon pèp ki toujou fè prèv rezilyans, ke se swa nan de katastwòf natirèl ou di mwens katastwòf imanitè. Paske sa nou gen la se veritableman yon. Dezas imanitè. Donk m panse fò m te atire atansyon chak moun k ap suiv emisyon an sou kapasite rezilyans ayisyen e pa rapò a kriz ki gen la. Bon, ou sot dekri sitiyasyon ki te pase 24 desanm ane pase sou minis Blema je kwa. Wi Blema. Ki te di l ap rewouvè lopital jeneral epi gen jounalis ki te mouri, gen lòt manm nan popilasyon an ki te pran bal, etsetera. Donk, sou plan sante mantal, m panse sa k genyen an de manyè jeneral li afekte nou tout. Menm si w ta wè de moun ap, jan m te di l avan an, kòm de rezilyan ap eseye kenbe pa rapò a sa k genyen kòm advèsite di pwen de vi sekiritè nan peyi an. Men, patikilyèman pou moun ki te gen swa fanmi yo ki viktim nan sa k te genyen nan zòn lopital jeneral lan, li rete yon sekèl k ap. twouble, ke w vle l ou pa vle l, e sante mantal moun yo. Jiska prezan gen de fanmi ki nan premye anivèsè sa k te pase an, pa kab konprann kòman yo te pèdi yon manm nan yon sitiyasyon parèy pandan ke gen de moun ki ap benefisye de sa k genyen kòm privilèj nan leta ayisyen. Mentnan m panse sou plan sante mantal, moun sa yo, yo afekte. Yo afekte menm si w ta wè yo pa pran lari, menm si w pa wè y ap voye wòch, menm si w pa wè y ap mache deraye, men se de moun ki. Somèy yo ka twouble. Se de moun ki depi apre yo te gen yon manm nan fanmi yo k viktim, yo ka genyen de twoub dapeti, gen nan pa ka manje. Donk, san nou pa rale de bagay ki palpab paske nou pa pale veritableman avèk manm fanmi ki te touche dirèkteman pa sa k te genyen an, men nou si e sèten yo afekte ke se swa nan konpòtman yo, nan lespri yo. Se de moun ki. sa k te genyen an, de manyè global li te deja touche yo, sanzoubliye fyasko ki t al fèt nan espas oubyen nan paraj lopital jeneral la. Men m panse se regretab paske ministè sante piblik m pa janm konnen li genyen vreman yon politik piblik an matyè de sante mantal pou l pote de asistans ke se swa pou moun yo ki nan kan oubyen pou moun ki viktim pèsonèlman pa rapò a sa k gen la a. Donk m panse la a nou menm, menm si nou ta genyen de bòn volonte avèk de. pwofesyonèl oubyen de kanmarad ki inisye nan kesyon psikoloji, men malerezman ou pa vreman jwenn de zotorite pa le biyè di ministè de la sante piblik ki ta vreman vle pote de asistans. Wi nou konsyan de enpak sikolojik sa gen sou moun yo e nou panse l nesesè pou otorite ki konsène yo ta rele de teknisyen ki kapab pote sèvis yo, akonpanyeman yo pou moun sa yo ki yo menm afekte. Ok e PM lapin map pale avèk ou e òm deta a nap fè yon similasyon tou nap presipoze ke ou te minis ou ta premye ministre nan yon gouvèneman konsa oubyen nan manm CPT dega sa fèt. sou otorizasyon Leta, paske minis Blema se minis sante piblik, li te relouvri chansrèl e Leta te bay akonpanyeman, selon sa l di, li te ekri minis jistis, li te ekri tout moun, yo te konn sa. Epi sa a fèt, sèlman doktè Blema ki t ap demisyone, PM, oubyen ki sa, ki jan sa t ap ye aprè? Bon, mwen m panse ke doktè a, li t ap aji onon de legzekitif e fò n dakò ke dinamik sa l t ap devlope a, te nesesè, paske li pa nòmal ke jiska prezan pou lopital jeneral pa ka fonksyone. Ou di mwens ou twouve w nan sitiyasyon kote moun pa ka menm pase nan zòn nan. Donk malerezman mwen panse ke li pat genyen akonpayman ke li te dwe genyen o pli wo nivo. de la primature ki debouche sou katastwòf sa. Donk, yo fè l pase kòm yon fizib, men mwen panse gen lòt moun ki tout osi responsab de sa k pase a nan jou sa, paske si minis la li menm te enfòme au plus haut niveau des structures de sécurité, Donk se te responsabilite yo nan jou a e nan lè ke aktivite a ap fèt, te gen sekirite nan tout zòn nan. Ok.
Bon, jan ou kapab konstate sa, sa se sa gwo dega ki te fèt nan ane 2024 lan e ou te ka konsidere l, gen de moun ki di se yon dega deta. Paske jan PM nan sot eksplike l la, sot ensinye l la, se yon ministre nan leta e li pa t fè l an kachèt, li pale l, li di, li te ekri. E nou sa ap swiv sou rezo yo mesaj de senpati ke l voye a moun ki swadizan lopital toujou, moun ki genyen sekèl sa a sou yo toujou. Donk sa se youn nan gwo dega. Dezyèm bagay PM Lapin, èske ou te kwè ka pete a, nou nan kesyon lafwa la a, men antanke òm deta se pa lafwa k ap fè l, donk se pratik yo, ou te kwè ka pete a te ka bay rezilta pou l mennen nou jodi a pandan n ap pale la nou te ka konnen apatire de 7 fevriye k ap vin la a Dezyèm lendi janvye, sa ta vle di nan anviwon 2 semèn, lejislati la ap rantre epi pou prepare envestiti yon prezidan 7 fevriye 2026. Èske w te kwè sa?
Mwen, mwen panse se pa konsèy la avèk kantite moun ki ladan l yo ki, ki, ki vin poze pwoblèm. Se dinamik ki vin devlope an kou de wout la. ki abouti a sa ke nou rele prezidans tounant la, paske yo te byen derape, fòk nou dakò avèk dè liy daksyon, dè liy de priyorite ki te reponn a bezwen moman an. E jiskaprezan, se sa k pou fèt, retabli sekirite, Al gade, pase men nan zafè konstitisyon, paske nou pa ka mennen peyi a nan eleksyon avèk konstitisyon sa ankò. Nou pran pozisyon piblik sou sa e nou jistifye pozisyon nou. E mennen peyi a nan eleksyon. Donk, yo byen derape. Gon eleksyon ki te fèt ki te deziye Senatè Edgar Leblanc kòm kowòdonatè di konsèy. E se te fini. Men lè nèg yo vin rantre. nan zafè prezidans tounant la e yo vin rantre tou nan zafè de konseye ki di ke pa rapò a fòmasyon yo, esperyans yo, yo responsab de chantye daksyon o nivo gouvènman e a pati de la bagay la gate. Donk pa t gen okenn jan efektivman ke sa. Jan l vin vire a la ta kapab pote solisyon. Paske egzekitif la li klè, o nivo de la prezidans li gen responsabilite dotorite e doryantasyon e o nivo de la primati li gen responsabilite dè zaksyon di gouvèneman. Donk afè ke konseye ap di ou li se medsen e chantye sante a revyen l de dwa. Donk gen nèg ki di w yo se ekonomis. Donk si Jòj Michèl te nan cpt a, tout bagay yo t ap revye l de dwa paske li prèske li avoka, li medsen, li jounalis. Donk li menm, donk sa se se sa ki alabaz echèk sa e se sa tou ki vin debouche sou absans de lidèchip de gouvènans anndan cpt a. E chak moun a chak 5 mwa, chak 6 mwa, chak nèg ap eseye vini fè yon bagay san efektivman pa genyen yon liy ki bay a primati a pou li kapab transfòme sa nèg yo te vle fè an politik piblik e de politik piblik an aksyon atravè lèzenstitisyon e nan dinamik oubyen nan nivo de responsabilite yo.
E kesyon sa a, m ap poze l avèk Gaby epi PM w ap ka reyaji sou li. Premye gwo dega ki fèt nan nivo gouvèneman an, se jan PM Lapin te di l lan, se te blòk endisolib la nan nivo KPT a ki pral koz vin gen yon prezidans tounant. Epi yo pral chwazi Premye Minis Garry Conille. ki pa t reponn avèk kritè ki te pre-etabli pou yo te bay yon premye minis. Donk, e aprè sa, bagay la pral vin tonbe kote l ye la. Ou menm kòm moun k ap suiv aktivite yo, ki se etidyan, entèlektyèl, alò, jèn entèlektyèl k ap eseye fè rechèch, konprann reyalite de gouvènman yo, gouvènans nan nivo yon peyi, kòman w konprann sa n ap viv la jodi a, anviwon, nou rantre anviwon senk semèn, yon mwa, 22 mwa aprè? Moun sa yo pa bay okenn rezilta, sinon ke yo pase de skandal an skandal. Bon,
sa k gen la a mwen menm pèsonèlman, l pa etone m paske kòm jèn, kou w t ap di l avan, ki fini nan inivèsite a, m te gen de pozisyon piblik sou sa avèk de medya ke m pale pou te montre ke Ayiti pa gen kilti sa a pou mete 9 moun sou yon pouvwa pou al defann yon bagay an komen Or, laplipa ladan yo se de moun ki, oparavan, te gen de mezantant ki pa t ka rive pwopoze yon bagay an komen pou nan enterè peyi an. E m ap raple, avan yo te mete CPT a la, te gen posiblite pou, apre lanmò Jovenel, pou aktè politik yo te jwenn yon tèren dantant pou yo di men ki kote nou ka ale pou chèche yon solisyon. Pito di apre asasina, paske m panse fò n toujou fè sa kòm presizyon, se yon moun yo asasine, donk yo pa ka mete l nan kad lanmò. Te gen posiblite pou aktè politik yo te di ok, antre nou men sa nou ka antann nap fè pou byennèt peyi an men malerezman pat gen yo pat antann nou sou sa epi wal genyen sa w gen la kòm konsèy prezidansyèl de tranzisyon mwen menm mwen m pat atann mwen a yon rezilta kontrèman a sa anpil moun tap di paske dan lè fè m pat wè anyen ki te fèt an tèm daksyon pou vreman te pèmèt ke ayisyen ka rete viv lakay yo nan respè dwa moun etsetera donk sou baz sa a. M pa pral mete aksan sou sa rele prezidans tounant, kote ke yo di y ap fè yon paskouch, chak moun ap fè yon ti esè. M ap gade mwen menm nan reyalite a. Sa k te genyen kòm misyon se garanti sekirite chak Ayisyen epi al òganize eleksyon pou pase a yon prezidan eli 7 fevriye k ap vini la a. Bon, kontrèman a sa yo te genyen kòm misyon, ou wè se plis tèritwa k ap pèdi sou CPT a. Sètadi. Dan lè fè pa gen de zaksyon yo poze pou garanti sekirite vre. Donk, depi ou pa ka garanti sekirite, ou pa p ka vreman al avantire nan òganize eleksyon. Donk, mwen menm sa k gen la li pa etone m. Rezilta k genyen, si m ta di yon rezilta dechèk ki gen la li pa etone m. Paske pa t vreman gen anyen ki te fèt alabaz pou te anpeche sa rive la. Sanzoubliye de soupson ki genyen, diskisyon chirepit ki gen antre yo. Men, m panse sèl sa yo te ka fè si yo te gen volonte. Se te garanti sekirite a. Garanti l paske yo genyen, pou mwen m toujou di l, yo genyen mwayen yo. Yo gen dwon, yo te ka itilize yo. Ò, si w ap byen gade, ou pa wè yo itilize ou di mwens yo pa itilize dwon yo a bon esyan. Yo lanse dwon, gen polisye k mouri, gen de moun ou te ka di nan popilasyon sivil la sètèn fwa ki viktim. Men, ou ta di yo pa lage dwon yo vè veritab sib yo. Donk, pou mwen, pa gen yon itilizasyon efikas oubyen efisyan si w vle de dwon yo. Donk, pou mwen, si. CPT e gouvènman an ki la a te vle rezoud pwoblèm ensekirite a, yo t ap kapab. Men, kòmsi garanti ke yo ap batay kont kòripsyon, reyalize eleksyon kredib, onèt, jan yo toujou di l, epi pèmèt ke Ayisyen pa anvi kite peyi a al viv nan lòt peyi, pou mwen yo pa t ap ka fè sa. Paske, si antre yo, yo pa rive ka antann yo, òganize yo pou yo bay yon, pou yo fè de bagay an komen, se pa rezilta nou ta ka atann pou. E kreye de kondisyon de vi pou Ayisyen. Men sèl sa m panse, si yo te vle yo te ka fè, yo te garanti sekirite, paske lè yo vle al nan yon zòn, yo antann yo, chèche mwayen yo antann yo pou y ale. Donk, si yo ta fè yon itilizasyon vreman de sa yo genyen kòm zouti pou garanti sekirite a, pou mwen yo te ka fè sa. Men, mizapa sa sèlman, m pa wè kisa yo te ka bay kòm rezilta trè sensèman. PM, ou p ap di anyen sou sa? Bon, nou gen de ti rektifikasyon pou n pote pou n kamarad la nan entèvansyon n nan. Li di Yon konsèy a 9 manb se nouvo nan istwa politik nou. Nou di nou repete listwa paske dan lè zane 56 nou te gen yon konsèy a 13 menm si li pat kenbe. E dezyèm rektifikasyon ou di klas politik la te dwe met ansanm apre asasina prezidan Jovenel pou yo di men ki kote ke yap mennen peyi a. Men se yo ki te gen pouvwa. Pase chwa Premye Minis Ariel Henry se yon repons a demand klas politik la ki te nan dinamik dopozisyon enstitisyonèl, m pa konn si w raple w, e ki vin bay Premye Minis Ariel Henry e nèg yo vin gen pouvwa apre asasina a, yo genyen dirèkteman, yo genyen endirèkteman. Dirèkteman avèk yon ansanm daktè politik ki te atravè yon akò 21 desanm ki di yo la E te gen yon ekip lòt ki toujou kanpe dèyè k ap tire lè fisèl. Donk se jiskaprezan pou abouti a cpt a, se ankò laklas politik. Alò.
Lè sa grand majorite kwa. Bon, apwòch mwen an te dwe chita nan kad sou yon baz legal an referans a lakonstitisyon. De 29 mas 1981. Non, konstitisyon an, si nou ta va aplike, nou soti nan konstitisyon an, e 4 mwa apre asasina, pase konstitisyon an di w premye minis la gen responsabilite nan yon delè de 120 jou pou li fè eleksyon.
Nou nan esepsyon, donk yo te dwe efektivman pran de mezi ki adapte. Paske tranzisyon an pa dwe yon pwogram de devlopman e tranzisyon an li fèt pou li de kout dire. Fò l pote yon repons a yon sitiyasyon sosyopolitik done. E sitiyasyon sosyopolitik la, pou nou di sitiyasyon politik la, se absans dotorite lejitim onivo de pouvwa lejislatif e onivo de pouvwa egzekitif. Donk, misyon nèg yo te dwe chita depi 2021. Ou tou de sa pou pote yon repons a sa? Wi, donk ou pa... Wi, an fèt, jan m t ap di l talè a, mwen menm, m toujou wè tèt mwen kòm yon moun ki patizan de sa ki legal. Sa k fè, m pa pral mize pou m di se yon bagay eksepsyonèl, nou te gen eksperyans sou sa avèk konsèy avan. M te pito gade ki sa preskripsyon legal yo di. E lè n te fin adopte konstitisyon n gen la. E se sou baz sa mwen te vle chita apwòch mwen. Mètnan, an s ki a trè a enplikasyon an di karikom nan chwa oubyen validasyon e konsèy ki gen la, lè m di aktè politik yo te dwe mete tèt ansanm pou yo alentèn, yo defini yon bagay san pou otan yo pa al chèche apwobasyon nan men swa de enstans entènasyonal si w vle. E mwen se de sa m te vle gade. Gade moun sila yo ki nan yon premye tan pa toujou ka rive antann yo, pa toujou ka pwopoze yon bagay de teknik oubyen syantifik, epi w al mete yo nan yon konsèy, e ou gen de soupson, tout moun tande sa k ap di yo, yo pa rive ka antann yo, gen soupson de kòripsyon antwòtr. Donk se sa m te vle gade lè m t ap gade echèk aktè politik yo ki pa t rive ka pwopoze yon bagay san enplikasyon etranje. Se sa m te vle gade lè m t ap pale de. Men genyen, mwen panse gon kote mwen dakò avè w men mwen rejwenn premye minis Lapin e a sitiyasyon eksepsyonèl ou pran de mezi eksepsyonèl paske konstitisyon an sètènman li gon bagay li trase li di men kijan l dwe fèt 3 mwa aprè asasina prezidan Jovenel Moïse ou gentan pa ladann ankò paske bagay yo gentan chanje otreman donk se te sa pozisyon premye minis lan ye men kounya la Nou genyen 9 manb sa yo, de fèt yo la, nou nan yon sitiyasyon jan premye minis lan di an ki ò kad de tout kad konstitisyonèl, menm lè gen 2 moun preyalableman ki te di nan akò 3 avril la yo vize kèk pati ladan nan konstitisyon an tou kòm yo fè de konsiderasyon pa rapò avè l tou, men yo pa t la, nou pa, yo pa t ladan li. Kisa li bay kòm rezilta jounen jodi an lè n ap gade di pwendvi sekiritè PM Lapin lè KPT a vini, bon, tan byen ke mal, te gen yon pakèt zòn nan peyi a moun te toujou ka fonksyone paske enstitisyon piblik yo te toujou kanpe e se sou yo e pandan yo la ki pratikman fini nèt kwadèboukè elatriye yo pèdi plis espas ò tout sa yo te gen kòm chantye jan w te enimere l nan kòmansman an ki se te referandòm eleksyon elatriye yo pa fè e konstitisyon elatriye yo pa fè tout èske w panse Pandan yo pa fè tout sa yo, yo pèdi plis espas, yo kapab abouti nan pro, nan fobi, m te ka di, si m di sa, eleksyon ke y ap pale jodi a la. Non, bon, ekoute, nou gon konsèy elektoral. Yo pa ta kapab, nou pa ta kapab dakò ke gon konsèy elektoral e pou yo rete ap tann ke yo rezoud pwoblèm sekirite yo menm. pou yo avanse nan responsabilite ke yo genyen pou fè eleksyon. E yo ap avanse, yo dwe avanse, men o moman opòten, gon ansanm daksyon ke yo pran, l ap toujou kapab fè objè danaliz e dapresyasyon. E sa ki bon ke y ap kenbe. E sa ki pa bon ok nap rejte. En fè en sèten sè ke Konsèy Elektoral la la pou l òganize eleksyon pou yon ansanm daktè ki nan klas politik la e gen de bagay lap fè, li dwe fè li nan yon dinamik de konsansis avèk klas politik la. Donk afè kalandriye elektoral, dekrè elektoral. Tout bagay sa yo. Se blag.
Se nou pa di se blag, se de aksyon deta ke yo ye, men ki ap fè objè de evalyasyon o moman opòtun. Donk nou klè ke nou fòn dakò ke wè yo trè prudan nan sa y ap fè a. Sa lese m konprann se yon gwoup moun. k ap sibi de presyon pou yo avanse, kòm son aksyon ki pwovoke yon reyaksyon, donk nan jou k ap vini yo klas politik la nan yon dinamik kolektiv ap bay yon repons a ni dekrè elektoral la ni kalandriye elektoral la e yo menm tou wè yo di yo ke reyalizasyon kalandriye elektoral la. Li dwe li gen de preyalab ki dwe gen repons. E patikilyèman zafè sekirite a. E lè n ap tande nan delè ke kominote entènasyonal la di ke yo kapab prezan atravè fòs de sekirite ki prevwa nan rezolisyon Nasyonzini an. Y ap pale de avril, me, jen, jiyè, out. M pa kwè 4 mwa apre. y ap arive efektivman kreye lamouvans sosyal pou ki pèmèt eleksyon fèt nan peyi a. Men nou menm nan Nouvèl Oryantasyon, li klè ke eleksyon dwe fèt nan peyi a apati doktòb 2026 pou nan dat 7 fevriye 2027, nou gen dè otorite lejitim onivo di pouvwa lejislatif. des autorités légitimes au niveau du pouvoir exécutif pou ke Leta ka retabli nan fòma konstitisyonèl li avèk les trois pouvoirs. Kòm ou t ap dirije Leta a deja, ou t ap administre l deja, ou panse de 7 fevriye 2026 a oktòb 2026 sa vle di nan anviwon 10 mwa nou ka gen posiblite pou n fè eleksyon? E sa depan de fòma de ekzekitif ki dwe pran le relè a pati de 7 fevriye 2027, 2026. Donk jodi a mwen panse ke gen nesesite pou n ale vè meyè moun yo.
Gen moun ki di pa gen meyè ankò.
Eske y ale vè yo menm? La jodia, mwen panse ke se la teknik ki dwe apòte lè solisyon o politik. Donk, gen anpil konpetans teknik de moun ki genyen fòmasyon e esperyans dan la jesyon piblik, genyen ki an pòs toujou anndan leta ki la, anndan ekzekitif ki la, E anndan gouvènman sa la gon ansanm de konpetans. Donk kòm nou toujou fè chwa politik yo, nou toujou rete nan politik men fwa sa mwen pa kwè ke politik la kapab bay le ton ankò. Nou fèt pou n ale vè plis yon akò e yon konsansis sosyopolitik ki plis sosyal ke politik.
Donk, selon ou menm PM, mwen lè m di si 10 mwa ap sifi, lè nou gade volim deplase avèk kesyon kat elektoral ki disponib kounya, deplase moun yo elatriye pou repire kat la pa apwa moun ki mouri, moun ki disparèt ke nou pa konnen, sa son aspè, epi aspè sekirite a. Aspè, m te ka di sounami sa a ki frape peyi a la, sounami viv ansanm ki frape peyi a, kote pi fò kote se de deza, se de deza, e lè w gen yon depatman tankou Lwès, ki se youn nan premye depatman elektoral yo, pa la suit pral gen Latibonit, ki se de depatman k ap trè touche, ou panse nan di mwa li lojik, PM, n ap, w apral reponn mwen apre, oubyen w ap reponn apre sa Gaby a reyaji. Bon,
mwen panse ke. Yon egzekitif avèk 2 moun avize bezwen mwens ke 6 mwa pou yo mete peyi a sou yon ray de gouvènans ki kapab pote repons a tout sa ou sot di yo la. Efektivman, eleksyon an.

Lè n ap pale de modènizasyon de l'administration électorale, nou pa pale de vòt elektwolik, nou n ap pale de ansanm d'aksyon ki abouti a pwosesis jounen vòt la. Li pa nòmal jodi a pou nou mennen peyi a nan eleksyon, nan zafè rejis elektoral, lè elektè a rive nan biwo de vòt, nan sant de vòt kote l dwe vote a, li pran yon tan entèminab pou yo verifye. idantite li oubyen eske se la lap vote ou pa nou panse ke a la maji de la teknoloji li posib ke nan yon tan apresyab e aseptab ke nou kapab fè jesyon elektora e kap pèmèt ke jounen vòt la respekte lè douvèti e lè de fèmeti Ki atribiye a jounen de vòt sa. Donk li pa nòmal tou pou nou mennen peyi a nan yon eleksyon avèk yon konsèy elektoral ki responsab ansanm daksyon yo e se menm konsèy elektoral sa lè l dwe bay repons a kontestasyon yo k ap erije tèt li an tribinal elektoral. Mwen panse gen nesesite pou n ale vè gade avèk pouvwa jidisyè la. Pou yo kreye yon chanm elektoral o menm tit ke tout lòt chanm jiridiksyonèl ki egziste anndan pouvwa jidisyè la. Donk, nou pa ka mete Mimi, ankò yn fwa, mete Mimi veye mantèg. N ap rive la, PM. E ou menm, Gaby, kòman ou wè l? Èske ou panse nan di mwa, nan sa ki genyen la a kòm dega, ka gen eleksyon nan di mwa nan peyi a? M panse eleksyon. Apati de 7 fevriye, n ap pale de di mwa, apati de 7 fevriye. Eleksyon se.
yon okazyon pou chak ayisyen, chak sitwayen ayisyen k ap jwi de dwa politik yo, swa dwa pou yo kandida oubyen pou kote moun pral vote pou yo, oubyen pou yo pral vote pou lòt moun. Sepandan, ta dwe genyen de kondisyon ki reyini pou pale oubyen pou reyalize eleksyon. Pa egzanp, aksè fasil a tout kote ki genyen nan peyi an. M panse genyen yon enkoyerans bò kote moun ki sou pouvwa yo, ki a tou pri di yo vle fè eleksyon, men ki pa konsyan de sa k gen la. M pa imajine kòman k pral gen eleksyon pandan ke ou pral pote bilten de vòt an pwovens pa elikoptè oubyen avyon. Sinon, n ap fè de konsiderasyon apati de sa k gen kòm reyalite kounya la. M pa konprann tou kòman pral gen eleksyon pandan ke ou genyen de moun nan sosyete ak ka leve yon bon maten yo di pèsòn pa pran lari e de fèt ou wè moun yo pa pran lari. Donk mwen m panse gen yon enkoyerans dan la mezi ou si nou pa sispann jan de pratik nou gen la yo nan sosyete a n ap toujou pale de eleksyon menm nan 5 an l gen lè pa posib paske lò w gen yon sitwayen nan yon peyi ki leve l di a pati de lendi pèsòn pa pran lari e menm nan administrasyon piblik lan Ou ka bezwen yon sèvis, w al nan yon biwo leta nan jou sa a, ou pa jwenn pèsòn ki pou ba w sèvis paske gen de gwoup moun ki te di moun pa pran lari. Nan yon sitiyasyon parèy, m panse moun ki atoupri vle fè eleksyon yo, se swa yo pa konsyan de sa a ou dimwens yo gen yon sètèn konplisite ladan l. Paske, pa gen kapasite pou pale a popilasyon pou l tande w epi gen de lòt moun k ap pale pa pridans pou m pa di pa respè moun yo tande, m panse dabò se de pwoblèm ki ta dwe rezoud alabaz. Sètadi, Fè eleksyon nan sak gen la. Pandan ke nan fen dane, moun ki Pòtoprens ki pa egzanp prale Latibonit yo pap ka ale paske ou ka leve yon bon maten ou tande machin pa vwayaje pou yon semèn e pa gen pèsòn ki ka deside sa pou di ok bon map devan machin mèt dèyè m map al fè n pase donk nan yon kontèks parèy ou di w vle fè eleksyon pou mwen si m al di bravo etc fè eleksyon pou mwen gen de eli ki sou pouvwa m panse mwen menm tou m tap parèt yon ti kras mechan. mechan dan la mezi ou sitiyasyon densekirite ki gen la a toutotan ou pa rezoud li kòm pwoblèm ou pap kapab avanse a anyen ou gen an tèm de politik piblik map pale de moun ki gen de vizyon ki ta vle fè de bagay pou peyi an mentnan pou mwen gen de kondisyon sine kwa non pou fè eleksyon notamman retablisman sekirite nan peyi an. Eske ou ka fè eleksyon nan sak gen la kote ou pral anfèmen 2 3 chanm kay pou met depite a senatè nan Petion vil? Eske ou ka genyen ou di ou pral fè eleksyon pandan ke elu ki ap soti nan nò nan gran nò se elikoptè pou yo pran pou yo vin pran fonksyon nan Pòtoprens? M panse la a mwen menm trè trè trè kategorik ou byen strik sou sa a nan pozisyon m. Si moun ki sou pouvwa yo veritableman vle fè eleksyon. Fòk dabò yo ka pèmèt ke chak Ayisyen ka viv nan kay yo fè, lakay yo, san pa gen moun ki nan tant, san pa gen moun ki ka leve yon bon maten li di piga pèsòn pran lari, ou wè lari an blanch vre. Donk, toutotan nou pa rezoud sa yo kòm pwoblèm, pou mwen nou ka toujou di nou vle fè eleksyon, men dan lè fè, kondisyon yo pa reyini. Donk, mwen menm se sa m gen kòm konpreyansyon de sa k ap pale an tèm de pwojè oubyen dekrè elektoral, de bagay konsa moun yo vle fè a.